Nou deplase, nou retounen, men nou retounen san oken asistans. Nou pa oken asistans, ni asistans jiridik, ni asistans sanitè. Si ke nou menm n ap di nou popilasyon, nou pa mande plis, nou di ke nou menm se sekirite nou te bezwen, se rezo sanitè nou bezwen, paske nou bezwen dlo potab. Nou bezwen tout sa ke komsi popilasyon ta gen bezwen, nou pa janm jwenn yo. Nou pa di ke nou pral fòse yon moun pou l fè pou nou. Se nou ta sipoze fè pou tèt nou, men ke nan sitiyasyon jan popilasyon an ye an, popilasyon pa gen mwayen, li pa gen moun, li pa gen rele, li pa gen reponn. Yo ale, yo deplase, yo retounen pou kò yo. Nou pa mande pou nou goumen avèk Leta, dayè sa pa nan rive nan kad pa nou. Men leta sipoze ba nou asistans paske se sitwayen nou ye, se ayisyen nou ye. Nap viv nan peyi nou, nou pa mande plis ke sa. Sa ke Ayiti vle kòm rezon dèt, se di li vle viv an pè. Ayiti se konsa Ayisyen vle viv. Mwens sa l genyen an, l ap ka viv ansanm avè l. Non nan kolektif lan, san ke m pa t prezante tèt mwen, mwen se Josue Dalancourt, yon sitwayen de la zòn. Mwen vin nan zòn nan, leve nan zòn nan. Nou ale nou retounen. Nou pa jwenn sa nou bezwen yo pou n sèvi avèk moun yo. Nou pa pa di ke nou pa pral ba moun yo gwo sa nou ta ka fè. Men pa rapò avèk jan sitiyasyon peyi an ye an, nou menm nou di ke moun yo yo menm yo pa gen ni dlo, yo pa gen ni kouran, yo pa gen ni mwayen pou yo viv. Lè lapli a tonbe se yon katastwòf natirèl li ye, se dlo ki vini avèk mikwòb ki vini avèk tout dezas pou nou. Si ke nou menm nou pa di. Pou yo pote ba nou, se sa pou nou ta gen bezwen wi. Men omwen, gen de jès yo ta sipoze fè ansanm avè nou. Paske nan sa n ap viv la, moun yo di bon, moun yo pa jwenn pou an, yo pa plenyen, moun yo pa jwenn bay, yo pa plenyen. Men omwen, Leta santral ta sipoze di, a bon, moun yo pa mande nou, yo pa goumen avè nou, yo pa manifeste, yo pa fè anyen. Sa yo te bezwen se retounen, yo te bezwen retounen lakay yo. Si yo retounen kounye la, o mwen, m ta gade yo avèk yon lòt vizaj. M ta gade yo avèk yon lòt figi pou m di yo ke sa ke yo manke yo, n ap pote ba yo. Moun yo grangou, yo pa plenyen. Yo bay kouran, yo pa plenyen. Men o mwen, o mwen ta gen yon jès ki ta sipoze fèt. M ta di a nou menm, kote nou ye a, nan pati kote nou ye an, e moun sa yo ki te deplase yo, se pa yo ki te deplase tèt yo, yo retounen ankò. Se pa moun ki te di yo retounen, se yo ki vle retounen. Si yo retounen o mwen rezo sekiritè yo m konnen y ap jwenn li nan fason pou yo jwenn li. Men rezo sanitè yo yo pou bokou. Nenpòt ti lapli tonbe la nou ka fè konsta a deyò kòm yon jounalis nou pral deyò n ap wè. Depi yon ti lapli tonbe si pote pote tout maras ki sot anlè yo pote yo ba nou anba a la nou menm. Ke nou menm imajine w byen, si moun yo ap viv konsa, gen kay ki poko fin dekonbre, gen kay ki poko fin netwaye, lè kay sa yo poko fin netwaye konsa, tout mikwòb ki andan, vye bèt ap kale, tout bagay ap kale, tout mikwòb ki andan yo, yo pral pwopaje nan zòn nan. Yo pral pwopaje nan zòn, y ap ba moun yo maladi ke timoun ki bezwen sant de sante, sant de sante poko menm ouvè nan zòn nan non. Pa gen yon dray, pa gen yon bagay, tout sa yo se bezwen yo ye. Leta genlè pa ka ba nou yon dray ki, ki, ki, ke m te ka di. ki popilè, kòm si moun nan an fason li ka vin avèk yon degouden, l ap jwenn yon sèvis. Men yon kantin popilè, yon sant de sante, dlo potab, nou pa gen sa menm nan zòn nan. Se pou sa ke jodi a la nou menm, nan non kolektif Kodediva, n ap di ke nou menm nou bezwen dè lieu zètre. Nou bezwen yon fason pou n viv paske moun yo pa ka viv nan sitiyasyon jan y ap viv la la, paske sitiyasyon an. Maten an,
Se pou n mande jistis, reparasyon, sekirite pou popilasyon Dèlma 30 lan, pa sèlman pou popilasyon Dèlma 30 lan men pou tout lòt zòn avwazinant yo ki te kouri anba kout bal bandi. Depi 25 fevriye 2025, moun k ap viv nan kominote Dèlma 30 tonbe nan yon pwofon dezespwa ke pèsòn moun pa t atann kote yon bon jou pèp la leve, kout bal pasi pala, dife pasi pala, tout moun tonbe kouri. Kite sa yo genyen, kay yo pèdi, biznis yo pèdi, yo tonbe nan lari. Donk, depi a, depi lò, gon, e, gon pati moun ki al viv nan kan dè deplase yo, tankou MSF, ak lokal afè sosyal. Lekòl Nasyonal 9 a 31 Gen yon kategori moun ki nan kominote fanmi wòt sa yo rele kominote fanmi wòt lan ki jwenn kèk zanmi, kèk fanmi resevwa yo. Gen sa ki pa gen pèsòn ditou. Pou resevwa yo, moun sa yo oblije ap dòmi sou plas piblik, moun sa yo oblije ap dòmi nan lari, devan legliz. Donk, 25, 27 fevriye, mwa out 2025, moun ki te ame ki te pran zòn nan an otaj yo, yo deside fè trèv. Yo deside fè retrè. Yo di popilasyon an ka tounen. Retounen, majorite a pa ka retounen nan kay paske pi fò kay brile. Sa ki jwenn ti moso kote. Nan kay yo te posede yo, yo pa gen pòt, yo pa gen tout bagay anndan yo devaste, tout bagay anndan yo pèdi. Tout zafè moun sa yo brile. Biznis yo brile. Men piske se moun ame yo ki te mete pèp la deyò, volontèman yo fè retrè yo di pèp la retounen. Pèp la ki wè ke nan milye kote y ap viv lan se sè le pire. Pa egzanp, moun k ap viv nan kan de deplase yo, moun sa yo pa viv an vi imen. Donk, retounen an, depi out 2025, fen out 2025, jiska no jou, Pa gen pèsonn moun ki mande popilasyon Dèlma 30 lan ki sa l pote pou vann. Pandan pwoblèm majè yo kontinye ap ravaje popilasyon an, tankou pwoblèm elektrisite, pwoblèm dlo potab, pwoblèm. ekonomik. Nou kab konstate, nou konnen byen, Dèlma 30 se yon zòn komèsyal. Men tout moun ki te gen ti biznis yo nan zòn nan, malere malerèz, ki t ap ede fanmi yo, ki t ap peye lekòl, inivèsite pou pitit yo, yo pèdi tout sa ke yo te posede. Jounen jodi an, pa gen pèsonn moun ki di anyen ki mande kisa pèp la pot pouvwa. Deplasman pou n kouvri grand premyè konferans sa a de Kopediva, Kolektif dè pèsonn viktim d'akt. Aw de bandi arme dak arme se nan konsa komedi a alò jodi a la pèmèt mwen remèsye piblikman le pastè Marc Andre avèk tout lòt manm nan kolektif sa kisa kolektif sa ye kolektif sa son ansanm de sitwayen ki ap viv nan zòn dèlma 30. Ki santi yo entèpele pa volonte pou met tèt yo ansanm pou fòse Leta a aji an favè yo. Paske nou tout ki la nou konn istwa Dèlma 30, nou konn istwa Solino, nou konn istwa Bèlè, nou konn istwa lòt kote. Men pou n moutre ke n ap fout bagay serye, nou met tèt nou an fòma striktirèl. Sa vle di nou mete sou pye kolektif sa. Donk konferans sa se pou anonse la fòmasyon, la kreyasyon, la miz sou pye de se kolektif. Men nan de de, se pou eksplike a laprès. Le rôle de ce collectif. Kisa kolektif sa pral fè? Jwenn yon ti reparasyon. Enben, jodi an la, strikti sa a ki rele Copetif a, se wòl li sa. Se pote revandikasyon kote w pa ka rive. Pote revandikasyon nan zorèy otorite yo. Pote revandikasyon nan zòrèy minis afè sosyal la. Pote revandikasyon nan zòrèy primati. Pote revandikasyon nan zòrèy direktè kabinè minis lan. Pou n di gen moun k ap viv Dèmatran. Pou n di gen moun ki gen enpòtans k ap viv Dèmatran. Pou n di gen moun ki konte nan lavi an k ap viv anndan Dèmatran. Jodi an la n ap anonse ke Copediva gen pou l depoze yon plent kabinè enstriksyon. Kont leta sa. Kont premye minis la. Kont minis afè sosyal la. Kont minis afè sosyal la. Kont minis enteryè. Paske 1. Yon minis yo pa asire dwa lasekirite. Yon minis. Yo pa asire dwa laverite. Sa di paske moun ki nan Dèlma 30, yo trete yo tankou bèt. Yo pa moun. Sa di la pa janm gon vizit. Pa menm gon otorite. Pa menm gon patwouy polisyè. W ap wè si gen cha, cha e deyò li ye. Konbyen tan cha ap fè anndan an? Sa vle di moun Dèlma 30 pa gen sekirite. Kennètil de lòt moun ki nan kan yo? Lòt moun k ap viv mal yo. Lòt moun k ap nan move kondisyon yo. Enben, Kopèdi va di nou, depi nou wè moun sa yo, konnen moun sa yo reprezante, yo senbolize kouraj ki pral pote volonte n, ki pral pote. Revandikasyon dpi lwen. E jounalis yo, mwen ta renmen ke nou note sa. Jounalis mwen yo, mwen ta renmen ke nou mete aksan sou wòl Copedifa. Akonpanye tout moun ki viktim nan zak bandi ame. Akonpanye tout moun ki viktim, tout moun ki pèdi kay yo, tout moun ki pèdi byen yo, tout moun ki pèdi komès yo, tout moun ki pèdi antrepriz yo. Se wòl nou sa. Mwen menm kòm avoka, strikti sa. Mwen menm kòm defansè dwa moun avan tou, paske avan m avoka, avan m defansè dwa moun mwen avoka, sa vle di se ede sa k pi fèb yo. Gen anpil moun la, yo p ap janm pè m ankò, paske moun nan envesti tout vi l nan yon byen, li pèdi l, epi gon leta la ki pa janm di l anyen. Enben jodi a mwen vin di nou, apati de egzistans de Miss Youpie Kopediva, gen posibilite pou pale avè nou, E nou menm nou pral pale a pèp la. Nou pral pale avèk e otorite yo. Nou gen vwa pou sa. Nap fè yo tande nou. Nap fè yo deplase vin la. Nap fè yo vin gade nou. Nap fè yo vin vizite nou. E nap fè minis lan vin la poul vin resevwa revandikasyon tout moun anndan Dè Matyòl ki viktim de atak bandi ame. Kay boule pa gon resansman k fèt. Pa gon dirijan k vin la pou di mezanmi konbe kay ki boule? Konbe men k pèdi? Konbe moun ki disparèt? Non, tout moun la boule machin blende, zap fè gade mas la, zap fè gade pèp la, zap fè gade sa k pi fèb yo, k ap soufri nan nivo dèmatè, k ap soufri lòt kote. M ap fini pou m di, mwen men Mèt Anèl Remy, ki ap akonpanye moun sa yo, k ap toujou la pou akonpanye sa k pi fèb, k ap toujou la pou ede tout moun, k ap toujou la pou ede sa k pa gen vwa yo, k ap toujou la pou pote pi lwen revandikasyon nou, nou pral reflechi. nan nivo estrikti lan, nan nivo komite direktwa lan, pou n di près la, pou n di peyi a, men ki lè n ap kòmanse resevwa plent yo, e men ki lè n ap deplase ofisyèlman, nou pral depoze yon plent kont Premye Minis lan, paske Minis lan, il a refusé d'apporter! asistans a la popilasyon de Dèlmatyòn. Li refize ede moun Solino. Li refize ede moun Bèlè. Li refize ede moun Dèlma 32. Li refize ede moun Dèlma 31. Li refize ede moun Dèlma 33. Enben, jodi an la, piske gen laprès, gen mikwo, nan tout respè, nou konnen batay la fèk kòmanse, paske fòk Leta vire je gade moun Dèlmatyòn.